Amis de partout bonjou, bonsoir alors maten ankò son plezi pou nou antre lakay ou pou nou pote emisyon paw la pou ou benediksyon che vou nou remèsye le senyè ki akòde nou privilèj sa e nou di ou mèsi egalman ki aksepte nou antre lakay ou pou nou vin sèvi ou mèsi paske akèy la li chalere e nou sèten Bondye pap manke pa jete gras li an abondans sou lavi yo. Merci a chak grenn moun ki abòne. Merci non sèlman moun ki abòne yo pataje paj la. Nou di yo merci bokou. E bò kote pa nou n kontinye ap travay sou rezo de priyè sa a pou nou monte structure sa ki pral ede yo pote m pa konnen chaj ou yo. M toujou di l de trè souvan mwen avè w gen privilèj nou konn ap jwi. Se pa priyè pa n, se priyè yon lòt moun. Nou vle ede w pote. M pa konnen sa w ap pote a. Menm jan gen moun devan kabann yo m pa konnen k ap jene pou mwen, k ap priye pou mwen. Gloire à Dieu. Men nou ou bezwen de moun ki kanpe avè w. Defi sa a pou donn yo chanje. Kontinye pataje, voye l sou gwoup WhatsApp, fè sa jan Bondye mete sa sou kè w afenke pou nou kapab genyen kant. te abòne a epi nou menm bò kote pa n nap fè sa n dwe fè pou rezo sa kapab vin, m te kapab di, efektif. San pli tade, ann ouvri Bib nou maten an. Nou pral li yon vèsè nou panse ke tout moun la konnen deja, se Ebre, chapitre 11, le verset premier. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la.

lafwa, e an reyalite, frè e sè, tout sa ou pa byen konprann gen posibilite pou mal itilize l. Tout sa w mal konprann, li kapab travay kont ou. Anpil kretyen, anpil moun di y ap opere nan lafwa, y ap viv nan lafwa, y ap mache nan lafwa, poutan yo pa byen konprann konsèp sa a. Ou konnen gen anpil moun ki di yo nan lafwa, yo pa. Yo fè vi yo ap jene, tout kote k gen jèn, yo la, yo pa al lekòl, yo pa fòme tèt yo, yo pa, yo pa chèche yon travay pou yo fè, yo panse lafwa, sa yo pretann de lafwa, men pye sa ka marye yo, sa ka ba yo mari, sa ka ba yo madanm, non! Lafwa pa ranplase sa mwen avè w nou sipoze fè, lafwa pa pa ka ranplase etid, Lafwa pa ka ranplase lekòl, lafwa pa ka ranplase fòmasyon, lafwa pa ka ranplase travay. Bondye pa di l ap beni lafwa a non, li di l ap beni lèuvre de nos men. Pandan m gen lafwa, m ap opere nan lafwa, epi sa w konnen k pase, sa m ap fè a, m ap deklare pawòl Bondye, m aktive lafwa, l ap miltipliye, l ap fèt pi rapid. Mwen konnen ke nou konn sa deja. Rien ne marche dans le royaume de Dieu en dehors de la foi. Il faut de la fwa pou obtenir un résultat dans le royaume de Dieu. Nan wayòm sa a, wayom Bondye a, kèlkeswa rezilta m bezwen pou m jwenn li, fò m itilize lafwa. La foi est un instrument principal dont nous devons nous servir pour faire des exploits. Si w bezwen fè eksplwa antanke pitit Bondye, itilize lafwa, Paske se lafwa k ap pèmèt ou rantre dan lenvizib, rele sa w bezwen an, pran sa w bezwen an, rantre avè l dan levizib. Amèn. Gen yon otè ki di, Lafwa se yon pèsonalite enbatab. Ou gen lafwa, frè Mario? Ma sè, ou gen lafwa? Mon frè, ou gen lafwa? M te li tèks sa pou ou jodi maten, Romen 10, le vèsè 17, Lafwa vyen de se kon n antan, e se kon n antan vyen de lapawòl de Dye. Anpil moun ki legliz defwa yo gen sou entènèt la moun nan ap pase dèzè e lap gade m pa konnen televizyon lap gade lap gade swadizan moun ki legliz yap gade vye fim dè sèn ki pa agreyab dè bagay pa konnen dè bagay Bondye pa pran plezi ladan yo tandike moun sa te ka pran tan poul chita nan pawòl Bondye poul tande dè zòm e dè fam de Dye poul chita nan liv moun ki jwenn enspirasyon Sentespri ekri, ki te kapab nouri yo, paske Women 10 vèsè 10 di, Car c'est du cœur que l'homme croit à la justice, et de la bouche on confesse pour le salut. Kounye a sa ou met andan ou? Lafwa se yon pwisans. Men kounye a, kisa ou met andan ou? Kisa ou met andan ou? Yon atlèt ki pral bokse, li gen yon jan pou l manje. Li gen yon rejim alimantè. Yon foutbolè, menm. De no jou jan w wè Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé anpil gwo jwè, si w ta chita pale avè yo, y ap di w yo gen nitrisyonis, men sa medsen yo di, men sa klèb la di, men sa pou yo manje, men kòman pou yo dòmi, gon ansanm de prensip yo respekte, mwen avè w tou. Dan le wayom de Dye, pou nou fè eksplwa, gon ansanm de prensip, Fok nou respekte. Paske Jezikri di, Tout è posib a seli ki kwa. Nou dekouvri a travè la Bib frè e sè, la fwa è la kle metrès pou resevwa la livrezon de nos eritaj an Kris, Mak 9, vèsè 23. Sa w met andan an? M ta ap di dènyèman, la fwa li ramne lanmou. Andan se la hèn, ou di w ap opere nan la fwa? Andan se se egoyis, ou di w ap opere nan la fwa? M pa kwè sa. Paske la. Fwa se yon trezò spirityèl. Gen otè ki di, La foi est un trésor spirituel d'une valeur inestimable. Sa fè m konprann ke san lafwa, mwen avè w gen enpak nou pap janm fè. Lafwa fè m konprann ke lafwa li ale odela de panse m. Li ale odela de sa m kapab fè avèk pwòp fòs mwen. Lafwa se repons a pwoblèm ou jodi a. Lafwa se repons a sitiyasyon w jodi a.

Fwa se zam sa w bezwen itilize pou ki mennen w nan pèse sa ou vle a. Lafwa se deklanchè sa ki pral mennen w pou w viv la manifestasyon de la pwisans de Dye. Lafwa se zam sa w bezwen itilize pou ki pote gerizon w lan, pou ki retire maladi a ki pral chèche sante divin nan pou l antre andan w. Wè, se gras wi alafwa. Fam ki te gen pèt de san an, li di, Hum! Jan m wè foul sa a imans lan, si m arive touche ke wòb Jezi, m ap geri wi. Enben sa k pase? Fwa l te deklannche puisans lan, piske fwa l deklannche puisans gerizon an, finalman, li jwenn sa l bezwen an. Li jodi a ou bezwen pran desizyon Pou egzèse fwa w frè Mario. Ou bezwen pran desizyon frè Mario pou deklanche fwa w pou kapab aksede ak delivrans ou, pou kapab aksede ak gerizon w. M pral di sa. Pa gen twòp pwoteksnon san lafwa. Ou ka gen tout kalite zam lakay ou, men. Ènmi a rive atenn ou? Eh, ban m di w, ou gendwa gen gwo zam lakay ou. Ou panse ke w an sekirite, w gen dè dizèn de moun k ap ba w sekirite. Zam sa yo gen an se zam fizik, nèspa? Imajine w, si kounye a gen ekspedisyon k ap fèt, zam fizik la ka stope ekspedisyon? Non. E sa k fè m ap ankouraje w pou w nouri tèt ou avèk lapawòl de Dye. E m gen pou m fè w ansènyeman sou diferan nivo ki gen nan pawòl Bondye. Depandaman nivo pawòl ou, Se nivo onksyon w. Li enpòtan, frè e sè, pou m fè lafwa travay an favè m, pou fè lafwa travay an favè w. Lapwisans de Dye koule sinatirèlman. Lafwa, ban m di sa yon lòt fason, lè mwen avè w, nou mete fwa nou sou pawòl Bondye. Pawòl Bondye bay vi a pawòl nou. Enben, pwisans Bondye ap chanje donn yo. Jodi a, frè m ak sè m, m pa konn konbyen tan w malad, men w p ap kapab geri. san lafwa. Ou pap kapab libre san lafwa. Ou pap kapab delivre san lafwa. Dèfwa sitiyasyon an, maladi sa a, pwoblèm sa a ou ladan l lan, li pa senp. Li pa natirèl jan w panse a. E sa k fè nou, mwen avè w, nou dwe pase tèt nou lòd pou n nouri tèt nou avèk Pawòl Bondye. Pase tèt nou lòd pou nou gen tan pou n li Pawòl la.

sou yon sitiyasyon. Li enpòtan pou w itilize lafwa jodi a, paske lafwa se yon puisans. Gen pouvwa nan lafwa. Gen puisans nan lafwa. M raple m, Jezikri te gen yon ka ki enposib, yo parèt kot Jezi. Jezi gade mesye yo, li di yo, Ozòm, sela est enposib, men a Dye, tout est posib. Si jodi a yo ka pale de David, yo ka pale de Abraram, yo ka pale de Jòb, yo ka pale de Samyèl, yo ka pale de Barak, yo ka pale de Jefta, te. Yo ka pale de anpil lòt pwofèt nan Labib, se paske mesye sa yo, yo te itilize lafwa. Lè w wè David ap retire mouton lan, l ap ouvri bouch lyon yo, e lafwa wi. David anfas Golyat, li venk Golyat, se lafwa wi k bay David viktwa sou Golyat. M pa konnen ki vayan de gè, ki òm de gè, ki vayan ewo, ki kanpe anfas ou, petèt se maladi, li kapab, m pa konnen, yon sitiyasyon difisil, men itilize puisans sa Bondye ba ou a, w a di m, gen puisans nan lafwa, gen pouvwa nan lafwa, paske lafwa gen kapasite pou l ranvèse sitiyasyon w lan, temwanyaj sa ou bezwen an, eseye. Itilize lafwa, chita nan pawòl Bondye, bati fwa w, konstwi fwa w, epi itilize lafwa pou w a dim. Paske labib di lan Lik 8 le vèsè 50, Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvee. Jezi ki te fè deklarasyon sa a pandan yo te vin kote l nan sinagòg la pou Jarirus, paske pitit li a te malad. Yo di l men, Jezi ki di l, Kwè sèlman tande, pitit ou a ap sove. M te di w sa deja, lafwa gen. kapasite pou l ranvèse sitiyasyon w ladan l lan. M raple m lè Mat parèt kot Jezi, li di yo, Senyè, si w te la, Laza Laza gen kat jou wi depi l mouri. Senyè a di l, Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lafwa ka resisite sitiyasyon an k fin mouri a. Pitit sa w wè k dejwe, k lage kò l nan dwòg, Lage kò l nan, m pa konnen, nan debòch, nan tout sa k pa bon an, lafwa ka chanje donn yo. Peniri sa a, mank sa a, pwoblèm sa a, lafwa ka chanje l. Lafwa ka chanje l. Ou menm k ap tande m Ayiti, ou di pa gen espwa ankò. Verite m pou ou jodi a, mwen avè w, ann obeyi pawòl Bondye. M raple m t ap di w sa jedi dènye, non, mèkredi, lè m t ap pale de. Ak Bondye sa ap pi bon. M te di ou, aprè lafwa, dezyèm bagay ou bezwen pou ak Bondye, pou sa vin pi bon pou ou, se obeyisans. L'obéissance est la seule validité biblique de la foi. Se gras a obeyisans wi ki fè Abraham te ofri Isaac an sakrifis. Se obeyisans. O nòs de Kana an Galile, lè Mari wè diven an fini, li parèt, li parèt, l'al kot Jezi. Ebyen Jezi, pawòl Bondye di lan kwen Jan 2 vèsè 5, Fèt tou s ki l vou dira. Mari pa t panse se konsa Jezi t'ap fè bagay yo, ebyen l dakò, li aji sou pawòl, li obeyi pawòl Jezi di la, ebyen sa k pase, li jwenn rezilta. syèl la. De trè souvan sak fè mwen avè w nap mal mennen, nap viv mal, Bondye pale avèk nou. Ou konnen gen moun jodi a ki kapab mouri Ayiti, ki kapab mouri nan yon zòn, Bondye te mande l pou l kite zòn nan, l di l pap kite? Dezobeyisans. Gen moun ki viktim. Se dezobeyisans ki fè w viktim. Gen moun jodi a wè k pou yo ka marye. Gen moun wè biznis li kraze. Dezobeyisans. Ki pèdi travay. Dezobeyisans. Lobeyisans, frè e sè, e la sèl validite biblik de lafwa. Lafwa se pa sèlman kwè nan Bondye non. Lafwa ne kwa pa sèlman Dye, mè e li obeyi, afen de pwouve ke nou zavon fwa an Li, pou tenir sa pwomès. M tap di sa dènyèman, mwa avan nou dwe konprann ke la valè de la vi de nòm dan le wayom depan de la fwa a lèv an li. Bib la di sa, jis yo ap viv pa la fwa. M pa konnen ki sitiyasyon k parèt men gwosè devan w. E kòmsi sitiyasyon k devan w lan li pi gwo ke peyi w ladan l lan. Men m gon bòn nouvèl pou ou, menm si w wè sitiyasyon an gonfle jan l gonfle a, la fwa kapab degonfle l. Lafwa kapab degonfle l. M pa konnen kisa w ap fè fas, men Jezikri peye pri yo deja pou mwen avè w. Men kounye a nou menm, nou dwe peye pri pou nou konstwi fwa nou. Ou dwe mete enkredilite de kote, dout de kote, Pran tan pou etidye Pawòl Bondye. Pran tan pou aprann Pawòl Bondye. Pran tan pou w viv yon fason ki fè Bondye plezi. Lè sa a, lè w ouvri bouch ou, sa w di yo, y ap fèt, paske w pral aji avèk revelasyon, w pral aji avèk direksyon divin, w pral aji selon lòd. de Dye. Ou vle tire pwofi de lafwa pawòl Bondye. Viv yon fason ki fè Bondye plezi. Paske mwen avè w frè e sè, nou ne de nouvo. M pa konnen kisa w vle nan men Bondye maten an. Mwen avè w nou ta sipoze pran yon ti tan pou nou mande Bondye padon. Pou nou mande Bondye padon paske. nou pa t fè sa n dwe fè. E li enpòtan jodi a pou mwen avè w fè sa nou dwe fè pou n kapab fè demen sa nou vle fè. De trè souvan nou vle fè sa nou vle fè poutan nou pa fè sa n dwe fè. E l fondamantal pou mwen avè w fè sa nou dwe fè pou nou kapab fè sa nou vle fè. M pa konn sa w pral mande Bondye maten an, men li enpòtan pou nou mande Bondye padon. Padon paske. Nou pa t konnen si lafwa te gen yon puisans, si lafwa te gen yon pouvwa, si lafwa se te yon puisans. Papa nou ki nan Syèl, ma, Papa nou ki nan Syèl la, Papa nou ki anwo nan Syèl la, maten an nou prezante devan ou. Nou pa santi nou two fyè paske lè w ap gade nou, se pa la n te sipoze ye. Maten an Senyè, nou vin mande w padon pou dezobeyisans nou yo. Nou vin mande w padon pou peche nou yo. Nou vin mande w padon Senyè. Pou kèlkeswa sa nou fè k pa bon devan w, nou mande w gras, Senyè, maten an. Nou vin mande w padon, Senyè. Padon pou dezobeyisans nou yo. Padon paske nou gen tan pou anpil lòt bagay, sof Pawòl ou. Dèfwa nou pran Bib la, lè n resi ouvri l la, nou mal konprann, nou pa konprann anyen. Padon pou neglijans nou yo. Ou di nan Pawòl ou, La révélation de ta parole, de tes paroles, est claire. Salmis lan di, La révélation de tes paroles. e klè. Konbyen fwa w te mande m pou m pran pozisyon Senyè m pat pran l, pou fanmi m, pou tèt mwen, pou legliz mwen, pou peyi m, m vin mande w padon pou sa. De trè souvan sitiyasyon n ladan l lan Senyè, solisyon an te lan men n, men nou te mal aji ki koz ke jodi a nou lan soufrans. Nou vini bò kote w maten an avèk oditwa sa, nou vin mande w padon pou yo, padon pou peche nou yo, padon pou dezobeyisans nou yo. Pirifye kè nou maten an. Purifye kè nou maten an. Purifye kè nou maten an. Purifye kè nou maten an. Louvri zye n Sentespri pou nou kapab pozisyone n nan wayom lan pou n jwenn tout sa w gen nan plan w pou nou. Menm jan otè a di, par la fwa nou jwenn tout sa n bezwen. Maten an nou reklame pwoteksyon w pou jounen sa a. Nou reklame benediksyon w pou jounen sa a. Nou reklame direksyon w pou jounen sa a. Nou reklame, Senyè Dye, tout sa n bezwen pandan jounen sa a, ki pral pèmèt jounen sa a meyè parapò a jounen yè la. Ban n entèlijans pa w la, ban n sajès pa w la, Senyè, pou n pozisyone nou, afenke pou n pa tonbe, pou n pa tonbe nan pyèj ènmi an. Senyè, maten an, nou mande w pran kontwòl nou. Gide n. Nou vle viv, nou vle eksperimante. eksperimante pwisans lafwa a, pouvwa lafwa a. Maten an, Senyè, nou remèt lavi nou ba Ou. Nou mande W dirije nou. Nou mande W kondui nou. Nou mande W kanalize nou. Nou mande W mennen nou. Ke W fè wout ban n pase. Ke W ouvri wout pou n pase, Senyè. Ke W ouvri wout pou n pase. Nou depann nou sou W. Fè nou gras. Fè nou gras. Ban nou lafwa ki kapab deplase montay. Ban nou lafwa ki kapab chanje enposib an posib. Fè nou gras. Maten an ankò nou prezante peyi nou, Ayiti ba ou. Nou pa konnen ki sa n dwe fè pou peyi sa a soti nan sitiyasyon sa a. Men nou sèten, le dènye mo, li nan men ou. Chanje done yo pou nou. Vire bagay yo an favè peyi sa a, Senyè. Ou wè sa k pwoblèm nan wi. Ou wè sa k fè anpil. Peyi dèyè kraze n dèyè detwi n nan wi men nou mande w kanpe pou nou Ta dwat o o etènèl a sinyale ta fòs Ta dwat o etènèl a e kraze lenmi Detwi tout ènmi peyi dayiti senyè Gen ènmi k vizib gen ènmi k envizib Fè peyi dayiti jistis Defann nasyon sa a. Defann nasyon sa a. Defann nasyon sa a. Defann nasyon sa a. Defann nasyon sa a. Nou lage n nan men w. Fè nou gras. Nou konte sou ou, Senyè. Defann nou non. Nou prezante maten an yon moun kap fete anivèsè de nesans, nou remèt yo ba ou. Moun ki gen yon antrepriz, ki gen yon pwojè, ki pa wè ki kote pwojè sa pral reyalize, ba yo koneksyon, fè ouvèti ou pou yo. Chak moun ki gen yon bezwen ou yon atant yo, vizite yo, aji an favè yo. Sila k bezwen gerizon, Ke yo jwenn gerizon maten an. Sila k bezwen koneksyon, ke yo jwenn koneksyon maten an. Sila k bezwen strateji, ba yo strateji maten an. Sila k bezwen yon pèse, ba yo pèse maten an. Sila k bezwen, Senyè Dye, kèlkeswa bezwen an, ke w fè pwovizyon pou yo. Gen moun kap tande nou la ki gen yon semèn yap mal viv, yo pa souri, yo gen yon tristès ki anvayi yo, yon lapèn ki anvayi yo. Pase vizite yo maten an. Ke lavi pa w la rantre nan yo, ke lajwa pa w la rantre nan yo, ke gras pa w la anvayi lavi yo. Nou konte sou ou. e nou di w mèsi paske w se Bondye nou. Mèsi paske w se Senyè nou. Mèsi paske w ap aji pou nou. Nou konte sou ou, Pè. Nou di w mèsi. Nou priye w o non de Jezi. ki vi ki rèy dèzaprezan o syèk e dè syèk. Amèn. Amèn. Amèn. M ap di nou bon kouraj. E nou menm kap tande m an Ayiti, m ap di nou bon kouraj. E anpil pridans. Kontinye depann nou sou Bondye. Si w gen bezwen pou sòti, sòti. Osito ke w fin fè sa w bezwen an, rantre lakay ou, paske peyi a, zye Bondye sou li, men Bondye sou li, men nou konnen bagay yo pa fasil. Se sa k fè li enpòtan ou menm ki gen yon moun Ayiti, si w ka panse avè l, voye yon 100 dola pou li, voye yon 200 dola pou li, voye yon 50 dola pou li. Fèl paske bagay yo difisil nan peyi a. Nou sèten, byen ke w wè bay yo difisil, nou gen asirans sa a, nou sèten Bondye ap travay, Bondye ap aji pou pèp sa a. Byento li gen pou l jou pou Ayiti. Mwen deklare, m pwofetize sou peyi sa a, tenèb sa a, n ap konnen depi dè deseni an, li pase kounye a. Nou rele, limyè Bondye fè aparisyon pou vin klere peyi sa a. Nou deklare, jou pa peyi dayiti a li rive wi byento lap jou byento lap jou byento lap jou kòmanse fè kèw kontan Bondye beni nou benediksyon.